M konte sou ou wi.
Kèt mesye pa tèt map tann junior la non mesye misye met yon lè men misye poko janm vini la non men met nal ap kouri a cheval la wi li ap many men many waw.
M gen 30 minit la oh map tann frè esnel la pou nal bay pawòl la pase misyon sa fòk nou akonplil lotre fwa m pase m jwenn yon gwoup mesye mal preche yo levanjil la yo sabotem yo kouri dèyèm. Yo pa vle tande m. Men kamèm, m konnen ke avèk Jezi, n ap pot viktwa. Kamèm, m ap tann frè a depi l vin la, nou pral bay pawòl la jan l dwe ye a. Nou pase, nou pa p kanpe, pase nou pa p bay lege. Pase viktwa, se Bondye k pou pote l. Nou prale kamèm.
Oh! Men se sa k gen la kolòn? Junior, men sa k gen la men?
Ah men, bon mete yon lè men, pou n al vini men. Ah ou konnen, ou konnen gen bagay pou m regle men, bagay yo pa fèt konsa, gen bagay pou m regle men, ou konnen gen plizyè bagay m gen pou m regle, ou deja konnen.

Chat pou men misye se pa rele m anyen menm. Yeah ou si misye pa wè sa nan ou menm menn se nan ou menm pase ou rete konnen ou pa pral jwenn misye ankò ou t kwè sa m di w la yow bay la se yow se met granmoun sou ou frè m aranje w baz la pou n afwonte misye paske misye gon pakèt bagay nan men l misye menm gen dwòg nan men l baz la ou t kwè sa m di w la misye gen anpil bagay nan men l e nou menm ki pou aranje nou di sa e nou k pou genyen l frè ou t kwè
Frè m zanmi m ou menm ki deyò a Bondye vle nou chanje lavi nou an nou fè wout la. Ann chèche gen Jezi nan lavi nou paske tan prèske fini tan prèske fini ann chèche pou n wè ki jan n ka chanje lavi nou pase mond la prèske depafini Jezi te mouri pou nou te vin mouri sou bwa kalvè pou peche nou yo pase nou pat gen kontak avèk Bondye papa se gras li menm ki te mouri ki rann jodi a nou ka rele Bondye a. Tankou menm jan wap fon apèl. An nou pa bliye, an nou fè wout la zanmi. Pa kanpe, pa lage, fè wout la. Paske nan Sòm 37 fòw konnen ke pito ke ou pèdi tout sa ou genyen men ou gen Jezi nan laviw. Zanmim, map fè nou konnen. Pawòl sa, se li menm ki tout pou nou. Si w gen Jezi, ou pa manke anyen. Menm ke w te gen richès, ou te gen tout sa w genyen, men depi w pèdi Jezi, ou pa gen anyen. Zanmi m, ann fè wout la. Jezi renmen nou. Jezi vle ke n chanje lavi nou. Ann fè yon bagay pou tout moun ka wè kote nou parèt se limyè nou ye. Kote nou rive, lè sa ke Bondye gen yon pwomès pou nou. Lapè Bondye avèk nou.

Ki la done son fis inik, afen ke ki kon kwa a li ne peris pwen, men ki la lavi etènèl. Mèsi. Bondye beni nou mesye. Bondye beni nou. Ok mèsi. Bondye, mèsi. Mesye, yon lè n ap chache pawòl la pou kòb, nou pa p jwenn li, jodi a m ba nou l. Mèsi. Alèz.

Ya m poze m a yon zanmi m la wi. Ebyen ok bòs la. M ap vin sou.
Bòs la k rele m la. Pou m al jwenn moun. Oh jan n bezwen bòs la n ap tou fizye misye monchè nou bezwen misye anpil papa. N ap tou fizye misye ou wè sa m di w la. Ban m di w men kijan sa ap fèt men. Kòman kijan sa ap fèt la.
Nou menm pa gen materyo nan men nou. Oh men w konnen m gen zam monchè n ap fizye misye nou pa gen materyo. Se konstriksyon n ap fè. Chonje tou. Misye t ap pale nèg men. Yo bon m pa pran nan bal tou dayè frè m. W ap dèyè m epi tou m ap.